Pandan direktè jeneral la, pa gen okenn moun ki evalye. Se pa pòs ou k ap fè w epanyen. Se yon batay fanm dwe mennen pou entegrasyon w, pou yo respekte dwa w, se pou kado! Pa gen okenn moun k ap fè w kado tou. Nou konnen pandan m la a m viktim anpil, paske m se fanm. Kiyès ki okouran? Ke Madan Margaret Fortuné te lite avèk moun ki te pèdi kò, sitou medam yo ki te pèdi kò nan bagay koperativ li ale avèk kò tou. e entegre de pa ou pou te rejwenn nan kòm yo te konn viv nan peyi yo. Fò nou modès, malgre tout sa nou fè a, lè nou rive nan tèt lotriyan yo twouve ke nou pa ka dire plis. Se premye, se sak ki, kòm si lè w lè w fanm nan, kòm si gen yon bagay pou w fè. Bagay pou w fè an, se sa Farah t ap di an. Tout sa yo di w wi wi baby, wi wi, m pa konnen si wi manmi ladan l tou, oubyen wi mesye, m pa konnen. Men, se kòmsi ou gon bagay ou fè, se rete lakay ou, fè manje, kounye a kòm fanm ap fè politik, ou kapab konfle lè ran, moun nan bezwen fè yon aktivite, l envite w kon ou konfle lè ran, si w konn pale ou ka sansibilize, ou ka sansibilize moun pase gade lè lè m ale lan de kanpay politik, lè m ale lan nan epòk kanpay elektoral, lè m ale lan kanpay, lè m ale lan. nan kanpay, lè moun ap fè kanpay, m ka sansibilize moun. Moun nan gen dwa bezwen pou sansibilize moun pou li, pou mete l opouvwa. Men l pa vle opouvwa ou menm. M pa konn si ou fè diferans la. Mwen se kòm direktris, gen yon ekip bagay ki deklanche kont mwen sou rezo sosyo, sou lan radyo, lan televizyon. S on diskriminasyon. Kòman w vle ke nou menm nou jèn fanm, Nou se inivèsitè yo, nou se pwofesyonèl, pou n pa vle batay pou nou gen dwa, pou yo respekte dwa nou, pou yo respekte entegrite nou, paske la a yo te vyole kò yo, yo vyole e kòmsi e di ke yo menm yo pa t dakò avèk jan Trulio t ap mennen politik an repi gouvènans lan, gouvènans an Repiblik Dominikèn lè l te sou pouvwa. Sa vle di apàtenans politik moun nan, kwayans politik moun nan yo vyole l. Moun nan gen dwa li son demokrat konvenki, di li ta renmen peyi l ke fanm ka kandida, fanm ka direktris, fanm ka prezidan, fanm ka menajè, nou pa gen pwoblèm avèk kòmsi ho anwo oubyen ba. Men gen yon moun yo vle anba sèlman. Paske soufrans fanm sibi pa gen pri. Se malgre se yo k bay lavi, kèlkeswa moun yo, se yo k fè l. Men se menm moun sa yo k retire vi moun. ok se nouvèl lavi ki koun nan wa ki te prezidan nou pa bezwen konnen menm bandi yo e nou fè yo yo kap retire lavi nou poutan mwen menm pou mwen fanm son èt ki sakre gade de sakrifis 3 pitit menm manman menm papa fè se se bagay enòm yon moun gen dwa mennen yon batay politik nou pa nou pa nou pa yo pa pale de fanm fasil ki mennen de gwo batay. Gen de moun li gendwa mennen yon batay politik e vit vin gen yon benefis politik. Men, se otre choz pou lè Konètè Mirabal, yo menm, yo sakrifye vi yo pou gen emèjans pou fanm ka pale, pou fanm ka di ke mwen pa dakò avèk jan peyi m ap mennen, m pa dakò jan politik sosyal oubyen ekonomik ap mennen nan peyi m, mwen pa dakò jan y ap maltrete moun. Si yo akize m de yon bagay men gen dwa pou m di si m fè l si m pa fè l, mwen gen dwa pou m ale nan tribinal, m ka medsen, mwen ka direktris, mwen ka mwen ka prezidan paske e kòmsi yo di ou ka madan prezidan, ou ka madan madanm premye minis lan, ou ka madam direktè a, ou ka madam minis lan men ou pa ka minis, se de sa ki di sa Jezi. Ou paka prezidan, ou paka premye minis. Se pou nou batay pou nou gen. Nou kapab si nou gen kapasite. Kapasite entèlektyèl, politik, moral. Ou kapab prezidan, ou ka premye minis, ou ka minis, ou ka direktè jeneral. M ka menaje, m ka koutiryè, m ka tout sa mwen vle ye. Men se pa yon moun ki deside pou di mwen sa pou m fè. Alò se pou m di nou ke mwen menm mwen toujou pwone, lane dènyè nou te fè l, men nou pa t gen tout tan jèn sa yo ki te enterese. Nou pa janm kite jounen an pase konsa, paske m panse se yon jounen vrèman ki gen ki gen double siyifikasyon pou mwen. Premyèman se l'anniversaire de ma fille 1 e mwen menm antanke militant politik se lè m ap fè rechèch, lè m te pi jèn, nan laj nou, lè m kòmanse milite, m panse gen de bagay, gen de fanm. ki dwe make w kit se sou le plan nasyonal, nou wè m toujou ap pale de Catherine Flon, m toujou ap pale de Madan Perla Félicité, m toujou pale de anpil fanm ki fè le batay ke yo menm petèt ki pa, se pa moun ki nan laj nou, men nou dwe konn istwa fanm yo sa yo fè, sa yo fè tou nan mond lan, nan lòt peyi. Gen fanm ki batay pou nou ka gen fanm jodi an ou te gen Michelle Bachelet ou te gen plizyè de nou la hein wi lakay nou ou te gen notre compatriote Margaret Thatcher epi apre men pa nou nap gen Margaret alors nou te gen notre compatriote la wi. Michaëlle Jean Nou gen de fanm tou ki de premyè dam nan mond la hein wi men a Montréal au Canada m sot gade la nan eleksyon sot pase an lè wap wè son fanm ki bat kode a gen emèjans e se yon imigre se pa yon kanadyèn se yon moun ki soti an Israël ki rive brige ki batay nan batay politik paske gen moun ki di yo pap fè politik. Ou pap fè politik yap fè politik pou ou e mwen diw timoun sa medam yo nan bal yo ki mouri an mwen rankontre m gen foto avèk avèk kouzin yo kem te fè yon viv dominikèn nan jounen mondyal fanm kem te patisipe avèk yon òganizasyon japonèz se poum di nou ke se patou ke moun yo fanm yo la de fanm dyanm menm si yo gen 80 ane 70 zan. Nap gade nan France 24 de fanm ki ap pale de emèjans fanm kap vyolans fanm ap sibi nan fanm ki chita sou twotwa de fanm ki paka manje ki fè yon demand a yon moun fòk li jwenn yon lòt avantaj kòl poul bay gen de bagay ou ki rete yon de dwa ou gen de paran manman papa le pi souvan yo leve w poukont ou ki fè de sakrifis ki peye inivèsite pou timoun nan jodi an si pou l jwenn yon djòb Fanm pou n mande pou kouche l. Men sa mwen vle entèpele nou, si nou goumen, nou konnen pou n pote plent pou moun yo. Nou pa dakò ke moun nan pran kòm pou l ban moun dyòb. L ap ban moun dyòb pou sa m reprezante, pou sa m ka fè. L ap ban moun dyòb paske mwen merite dyòb la. L ap ban moun dyòb paske konstitisyon peyi m ban m dwa pou m travay antanke moun, antanke fanm. Se de sa k il saji. Alò se pa yon jounen ke menm ta renmen ke sa make nou, sa make nou jodi an, sa make nou jou kap vini yo, e se chak jou batay pou nou goumen, pou nou egziste antanke fanm, antanke moun, batay tou pou nou fè solidarite ak fanm parèy nou, paske pi gwo pwoblèm nou gen nan peyi an, se ke pa gen solidarite youn a lòt. Kòmsi m ta di w, wè nan mond lan pa gen sa. e gen Dominikèn ki te viktim Nasyon Zini ki se ki anglobe pwoblèm mond lan e ki ban nasyon yo li pote l devan tout òganizasyon fanm nan mond lan san distenksyon sa vle di pa gen bagay de koulè se pa pou moun nwa oubyen pou moun wouj oubyen apòtenans si w gen lajan si w pa gen lajan men sitou mwen menm esperyans mwen montre m ke fanm nan tout kouch sosyal viktim. E pi ti an Ayiti nan mond lan. Fanm nan genlwa minis lap pran baton. Li genlwa minis li medsen li paka esprime l. Se pa paske ou fè mwayenn 2 fwa ou paka esprime w. Son konplèks ke yon moun nan genyen sou sèks ou lap oprime w. Se de sa kel saji. Ou konprann? Li konstwi. Lan may ou se fanm. Ou gen limit ou. Ou wè tout moun jan yap di konsa e ke. Kòm ou nye konsa bagay sa yo. Jan yap di w wi se wi non se non. Non, moun yo pa dakò ke alò tou moun yo pat dakò ke Teresa ke patriya medam yo te di l non yo pa ka kouche avè l pou fè l vin prezidan. Men se sa yo fè la. On prezidan on fanm di l non. Se fanm sa mwen bezwen. M ka di kenpòt moun non si m ta renmen w. M pa bezwen konn ki koulè w, ki grad ou, ki konbyen kòb ou gen sou kanè w. Lanmou rete lanmou paske sa se yon vyolans psikolojik ou moral. Pa seksyèl sèlman. Paske vyolans se pa sèlman lè yo fè vèbal. Se pa sèlman lè moun nan mande w kouche. Paske gen lè yo ale la menm si moun nan li vin rive vyole w sèt men avan li te fè w dè zavans ki pa t antre nan kad nòmal la. Se yon vyolans li ye paske wap vèbal, wap psikolojik tou. Paske lè wap di m fòk mwen fè l, fòk mwen fè l. Non. Se yon bagay ki aji sou mwen, epi ou vin fè vyolans pou fè m asepte w san m pa dakò. Ou panse ke nou viktim de li. Men men mwen konnen gen moun ki ap travay ici ki viktim de sa. Yo viktim de sa nan biwo kote yo te al travay, men sa yo fè yo. Fò nou denonse yo, fò nou kondane l. E nou gon abitid tou, fò m di sa, lè se yon lòt moun ki viktim, nou gen tan ap di, nou gen tan ap kondane moun nan. Men se pi gwo pwoblèm ki genyen, minimize, yam yon pledwari ke yap fè, yam se se paske li te mal abiye, bon menm sim te toutouni, ki dwa mwen gen dwa touchem? Kòm se pou mwen. Ok? Wi m gen vage kilti mwen, men men konn fè m konn fè ti pale de sa medam yo, ou gon kilti ke moun yo paka wè kò moun, oblije pwoteje diyite w, pwoteje kò w, men kòm se pou mwen. Gen dwa abiye jan vle. Men, pwoblèm nan se ke jèn fi parèy nou, oubyen fanm an jeneral, lè yon moun viktim l ap di, pa egzanp, gen de moun, nou pa pral fè pèsonalite, ki t ap di ke yo te anmède kò yo, Patricia te anmède kò l, ke Teresa te anmède kò l paske l te al pale mal avèk yon prezidan. Men, medam yo, yo pa apatene a prezidan. Prezidan an gen kont pa l, li gen zouti pa l, pa gen moun ki ka di l bay zouti pa l la. Li pa ka di m bay, ban m bay, pou m bay pa m nan tou. Pou di ke fò nou sispann bagay si se pa nou ki viktim pou nou di ke kòmsi lè moun yo viktim de vyolans, wè yo pè pale paske gen moun k ap majinalize yo, gen moun k ap di ke yo te chèche l. Fò nou pa fè sa. Fò nou fè solidarite, ankouraje yo. Fè yo retounen nan vi nòmal, si moun nan pral nan tribinal, si w ka akonpanye l ou akonpanye l, si w ka pale avè l ou pale avè l, men lesansyèl ou pa kapab ap minimize yon moun ki viktim paske ou menm ou di w pa nan sitiyasyon sa, ou pa konn kilè w ap nan sitiyasyon sa, ou pa konn kilè w ap devan yon otorite ki pa respekte tèt li kap fè dezavans. Alò mwen menm se nan okazyon jounen an, se te souwè m fon ti pale avè nou, sansiblize nou, Fè nou konnen ke se yo menm yo viktim sè mirabal yo viktim men yo viktim pou lòt fon te kapab pou mwen m te ka pale jodi pou mwen m jodi an m te ka tèt nan tèt lopital nasyonal lan menm si moun ap di men m konnen m merite l paske m gen de zansèt mwen yo ki batay pou sa e m gen de fanm parèy mwen ki goumen ki mouri. pou fanm ka egziste politikman, nou wè gen de pwoblèm nan Sena Repibliken. Gen de pwoblèm nan Chanm dè Depite an paske Sena a gen yon sèl fanm. Men se jan nou wè fanm nan sosyete nou an. Poutan nou gen yon kota 30 pousan. Nou ta sipoze sou 30 senatè nou gen 10. Lizan? 30 pousan.
Nou ta sipoze gen 30 pousan. Ok? Chanm dè Depite a m kwè gen 100 konbyen. Depite ou gen kat depite. Se jan nou wè fanm. Jan tout, jan nou menm fanm nou wè fanm nan sosyete a. Nou pa vle wè fanm opouvwa. N ap endekse fanm, n ap rele yo, se nou k ap ba yo vye non, se nou k ap pibliye bagay mal. Toutan n ap fè Rutshelle sa. Rutshelle s on, s on, s on, s on viktim de sosyete a. Ou konn sa? Tout moun ap di l tout non. Men, elle a sa vie. Elle a sa vie privée. Elle a sa vie d'artiste. Lè lap fè son chwa. Poukisa nou menm fanm parèy li nou pa konn sa nap sibi nap pibliye nap share nap like bagay moun mete pou degrade fanm parèy nou anpil lòt moun viktim nan sosyete a ou wè la gen de fanm yo ap atake ki te nan pouvwa bay moun ki leve dwèt sou yo ou pa konn si yo fèl ou pa konn si yo pa fèl men se feblès sosyete a paske lè ou di feblès leta li anglobe la sosyete. Sosyete ap wè tout bagay. Poutan, gen de moun ki viktim, yo mennen lè zankèt, yo wè men men men men moun sa yo gen de bagay yo kite, sa vle di yo ekri, se pa t nenpòt re ki gen te lan medsin menm ki viktim ki t ap bagay. Se pa moun lan lari non, se pa machann gwas Kwabosal ki pou ki pou ki pou machann Kwabosal yo, yo fè pati de batay pou fanm mennen pou yo gen mache pwòp, pou yo gen sekirite. Men nou pa ka vle yo pote mesaj nou. Yo menm yo fè de zefò pou yo mete nou kote nou ye a. Nou la pou nou mande, pote vwa yo byen lwen, pou di ke se pa paske m nan mache a, m oblije sal. Fòk gen pwòpte ki fèt nan mache a, fòk gen twalèt. Se dwa fanm nan ou vyole. Dwa sanitè li, pa gen yon kote pou l fè twalèt, pa gen yon kote pou l chanje kotèks li, sò di. Li pa bon vi vrèman, lè l lage kò l pou l pipi, tout moun ap gade l. Men leta pa pran responsablite paske nou gon sosyete pasif. Nou menm nap gade. Se pa nou menm. Oh manmanm pap vann nan mache mwen menm. Sa vle di Rutshelle oh Rutshelle cho. Se sa nou di. Hein? Nou menm nou pa fè. Anh nou menm nou gen dwa pa yon atis vi nou pa espoze. Men sispann pibliye bagay negatif sou fanm. Pwomot yo. Lè fanm nan pase pou moun nan chante li enspire konbyen moun ki yon ki gen don konbyen moun ki konprann tou efò lap fè bon pandan lap enspire gen dwa gon bezwen ki pa menm bezwen ak kò la son dwa entim li m pa gen dwa antre ladan sil pa vyole dwa pam sil pa vyole dwa lòt moun alò se poum di nou ke fòk nou aprann solidè antre nou. Fò nou ka distenge le byen e le mal. Lè yo denigre yon fanm, se nou tout yo denigre. Se wè gen de fwa, yo di tèl bagay de moun nan m ap gade l sou entènèt lan, sa sa fè m mal. Men m gen dwa pa konn moun nan. Alò, mwen menm, mwen entèwpele nou antanke jèn, antanke fanm, antanke moun k ap vini, antanke fiti peyi an ki ka vin minis, prezidan, Senatè, Direktris sa n ap ye a, antanke lè nou mè tou fò nou konn kijan pou n oryante timoun yo nan sa n ap fè la a. Nou gen dwa pataje l a lòt moun. Gen lòt moun, jèn parèy nou, zanmi nou sou Facebook ki gen dwa pa t konnen nou pibliye, nou fè solidarite dan le sans byen. Arèt sèt istwa de se sa k mal sèlman. Lè gen yon bagay ki pa bon yo lage sou Facebook la, mezanmi bagay la gen 100 mil 200 mil view wi ou byen non lè gen yon moun ki fè yon aksyon positif li gen 10 like se achte pou yal achte se pa vre alò mwen menm mwen ankouraje nou antanke mè antanke militant pou nou konprann ke nesesite pou nou di ke lè yo di yo vyole yon fanm se kòmsi ou santi se ou yo vyole tou fòk ou pataje doulè yon moun mwen menm nan politik. M te kandida, m leve nan fanmi politik, sa vle di m demen map pa dakò avèk yon prezidan epi w tiye m. Se pa pou m wè ke se yon lòt nasyon oubyen se yon bagay ki pase an 1960, se sa, sa pa konsène m. Sa konsène m paske yo menm yo bay vi yo pou m ka pale konsa. M pa tap ka esprime m si w pa te gen de moun tankou Doktè Mirabal, si w pa te gen de moun tankou Catherine Flon. Si w pa te gen yon moun tankou yon jij Huerta, li pran li fè eleksyon, pa gen anpil moun ki pale dèyè Tabasca yo tou vre vrèman. Ou konprann sa? Menm lè y ap pale de fon, se raman pou yon moun di Huerta. Se, men, lè y ap pale de fon ki fè, k ap di ke jan gen pwoblèm eleksyon nan peyi a, toujou gen pwoblèm eleksyon. E eleksyon. Prezidan Ertha Pascal Touré te fèt la, li te fèt, li te byen pase, te fèt san vyolans. Ha, menm lè y ap pale de sa, menm fanm parèy Ertha pa nan men nonm nan. Respè pou fanm! Nou som solidè avek lè fanm viktim de la vyolans partou dan le mond.